Bonswa bonswa tout moun Bòn ane bòn ane a tout moun kap gade Off limits nou retounen medam ann salye tout moun pou nou di yo bòn ane 2021. Bòn ane 2020 21 tout moun bòn ane Meredith. Bòn ane.
Se sou Fed Branche, sa se Off Limit, yon show televizyon kap antre anndan lakay ou, nan salon, kwizin, nenpòt kote w ye pou nou pote bon jan anbyans e enfòmasyon. 2020 te pase, nou pran l jan l te ye an, 2021 rive sou nou, so nou pral pran l avèk kè kontan, nou pral dewoule anpil pawòl pou nou konnen kisa k te pase, kote nou vle ale. Bon, nou pa ka twò kontan pou 2021 nan non, paske nou poko konn sa kap pote.
Bon, si w la!
Ou te kite troni troni dèyè ou sipoze kontan. I mean yeah That's nou it. sipoze kontan paske gen anpil moun ki pa arive But ou konn ou konnen gen yon gen yon bagay tou wi Ou konn sa w kite Ou pa konn sa w pral jwenn Ou pa konn sa w pral jwenn Yep So medam pou troni troni sa k sot pase an anpil bagay mal te pase Yep gen bon tou ki te ladann Men an nou derape avèk m pa ka di mal but sa ki pat fè plezi sa ki te fè ravaj an nou detaye sa yo avan nou rive nan bon bagay. Bon bagay, nou pa gen anpi t bon. An nou pran move. An nou komanse nan sa ki pat fè nou tèlman plezi yo. Ok so m panse li vo lapèn pou nou di kowona a se sa ki te fini avè nou, ki te fè yon bon ti tan avè nou. Epi nou di l mèsi tou. Nou di l mèsi paske nou la. Gen anpil moun ki pa gen chans pou fè menm bagay lan. So dòk an nou pale de covid 19, kowona, ravaj ki te fèt, moun ki mouri, moun ki al lopital, vaksen yo di ke fò nou pran e tou sa. Kisa nou panse de sa yo medam? Timoun fèmen anndan lekòl, moun chita lakay yo, huh!
Anfen, bon, pou kowona vrèman vre li fè nou fè anpil tan anndan kay, nou pase anpil tan. Epi bon m wè pou mwen m pa konnen pou nou men pou mwen m santi ane a te twò long.
Bon mwen pou mwen m panse ane an pase vit ban m di nou poukisa se premye fwa m travay lakay mwen ok depi an mars 2020 m chita lakay mwen m gen yon òdinatè devan m m poko janm konnen m travay di konsa nan vi m non sèlman m ap travay pou blan. M ap fè djòb manman, m ap fè djòb pitit, paske paran m abite avè m, e malchans pou mwen, nou tout te vin kontamine avèk covid 19 nan. Tout moun lakay mwen nèt te vin gen kowona. De granmoun pase pran m avèk pitit mwen. Papa m te entène lopital pou plis ke yon semèn. Li te vin dekouvri covid 19, nemonya, ok. So, pandan ke doktè li menm te kontakte mwen ki te di prepare w, 50 50 papa w ka vivan ou byen li ka pa vivan tou so te gen yon eksperyans yo tap fè paske se te nan debi maladi an epi yo di konsa si ke ou dakò pou papa w pran tretman sa ou pral lan study whatever yo so fò w siyen sa vle di si l ale yo pa responsab.

Paske son study ke li, son eksperyans ke yap fè ok. Pa kite l non pa kite yo al etidye sou li non. Non ekout sa se te pase medam sa se bagay me se gen bagay ki te fèt gras Bondye fè papa m fè semèn nan lopital lan epi l vin lakay mwen sa vle di gen bagay ki pa bon gen bagay ki bon paske li pa byen mache pou yon moun sa pa vle di li pap mache byen pou yon lòt son eksperyans se sak fè vaksen an tou gen anpil moun ki di pa pran pa pran li pa bon gen moun ki di tou Li ka ou ka geri paske papa m te vin gen yon on fiziko ke li te fè yè epi doktè gade papa m li di se Bondye ki mete w la pou laj ou e papa m te gen prostate cancer tou li fèt fini radiation ok so donk pou prostate cancer pou covid 19 pou w entène pou w fè eksperyans pou w la se Bondye sa vle di let me tell you something Covid 19 an what is it ok se menm jan avèk yon flou ke li ye right sa vle di si ke antibad ou li menm paka pran l byen paka tolere l wap echwe olye pouw geri so sa vle di anpil moun ou wè ki ale vit yo se pa vrèman sa ki tiye yo ou konprann sa vle di gen lòt maladi gen lòt bagay konplikasyon ki ka fè li vin pi grav se sak fè yo di ke petèt maladi sa pa vrèman vre ayiti. Se sak fè yo di anpil ayisyen pa mouri ladan li, se paske immune si non, paske mikwòb pa tiye ayisyen. Eske sa nan dim fè? But anyway, anyway sa kem kapab di nan koze kowona, nou byen konnen ke nou vin sou koze kowona a, sa ke nou kapab di, moun ayiti yo di pa gen pa gen kowona, se sa, e sa moun ayisyen yo di. But gen yon kowona kap kraze nou plis. Gen kidnapin, ensekirite. Wè, sa a, m panse tankou menm mas pa ka sove w. Non.
Ou mèt mete mas, ou mèt lave men w. Siveye pa ka sove w.
Non. Ou mèt lave men w, ou mete mas nan figi w. So, an nou detaye sa. Yes. Paske mwen menm sa yon ti jan rive sou mwen. Pou ki rezon? Pou ane 2020 k sot pase an, m al Ayiti 2 fwa. Ok? Pandan m al Ayiti 2 fwa, anpil moun gen kè sote ki di ok Darlène pran prekosyon pou yo pa kidnape w. A chak fwa ke mwen menm mwen soti m gen sekirite men kè m m pa an pè ou konprann sa vle di ki diferans ki genyen ant mwen on moun tankou m yo pa kidnape avèk on lòt moun ke yo kidnape sa vle di kijan yo seleksyone oubyen ki sa k ap pase nan peyi an sa vle di pa gen moun ki save vrèman vre so nou menm k ap viv pa bò isit sa afekte nou anpil paske lè nou isit nou jwenn nouvèl yo kidnape on fanmi nou yon zanmi nou ki an Ayiti. Ki kote nou pral jwenn tout volume kob sa yap mande an pou nou voye pou yo lage. Bon ou di yon bagay la ou di seleksyon kijan yo seleksyonel sa mta renmen konnen tou paske antanke yon kidnapè ou ta panse ke moun nan pral pran yon moun li konnen ki gen lajan
men pou ane yap sot pase la nou wè yo pa gen moun ki gen lajan yo kidnape machann presko machann pistach yo pa bezwen konnen. Eske ou panse se pa mechanste? Ou byen eske ou panse defwa kidnape lan li menm li gen dwa leve li di konsa ok foli an monte l, hype lan monte l epi l di let's do something. Non, non, non, li gen boss li k voye l al travay. Kidnape a se yon job li ye. Kidnape nan Ayiti se yon job li ye. Se pa pou di ke moun nan leve jodi a l konn sa l pral fè, non. So kijan pou nou ta fè jwenn solisyon sa? Paske moun nan pa kapab soti, kidnape a pa ka soti nan lari a pou l antre ak de men vid. Sa vle di lè yo voye li se yon misyon pou l akonpli. Se yon misyon l al akonpli. Mwen map mande tou eske se eske se pa yon moun ki konnen w kanmenm ki tankou dèyè bagay sa. Ase souvan gen sa. Gen sa ladan l tou. Men gen tou se jis. Yeah. Malchans pou ou.
Paske bon bon. Lè malfini ap vole li pa jwenn pou l li pran pay. Li pran pay. Exactement.
Bon banm di w gen moun ok tankou map pran egzanp la sou mwen. Map viv isit epi m konnen w pa al Ayiti ok. Mwen konnen peyi a gen pwoblèm kidnapin, pa vre? Mwen pase par la pou m fè yo pran w. Men m pa yon kidnapè vrèman vre. Mwen use sistèm peyi an pou pran w. Sa a se pa chèf bandi yo k ap fè l. Sa se yon moun pwòch ou ki fè l. Sa vle di pa yon ti jan melanje lè de. Non, se pa sa m ye, se pa djòb mwen. Se paske m konnen li gen yon volim kòb nan men l. M ap pran sa k ap pase nan peyi an pou m ka fè yo met men sou li. Ou konnen gen timoun Ayiti sa yo fè? Sa se job lan, se diferan sa map di w. Li fè mennaj li kidnape? Se dif e sa map di w sa se job lan. Li pran 50 mil dola nan men manman l
pou l pote bay kidnape manman l. Waw ah e mechanste l ye. Ok ou menm ki manman an, paske m se manman an tou m ta renmen pran de vi paw. Si w ta gen yon timoun ki ta fè w sa, ou voye l epi yo lage timoun nan epi come to find out se sak rive. What would be your intake on that? Well, m ta gen yon timoun ki fè m sa, m tou di l orevwa, pase pi devan l ap touye m. Exactement.
M pa gen chwa la. Exactement.
I mean, I'm sorry, as a mother, lè mwen m gen 3 timoun m ap leve, m te bezwen tande li nan men yon lòt manman paske yo toujou di konsa, manman an pa ka abandone pitit yo mete la. Non, non, non. Men si yon timoun m ta fè m sa, ou ka tiye m anndan kay lan. Ou konnen se pa Ayiti sèlman ki gen kidnapaj, you know that, right? You know gen kote ke ki gen plis kidnapin ki fèt lan yon mwens ke yon minit. E wi. You guys know that. So ou panse se twòp move fim? Bon ayisyen kòmanse gad anpil fim tou wi paske gen yon seri de bagay m tande yap fè se bagay nan fim mwen konn wè yo. Men non men lòt peyi lòt peyi k fè kidnapin yo tou yo pa fèl kòmsi m fin pran Dalèn la voye 100 mil dola vini. Yo pran w men pa mechanste. Yo pran w, yo mete w yon kote. Pa mechanste. Men nou menm Ayiti, yo voye ou milyon dola, yo pa menm ka kontwole milyon dola yo. Non, menm bò isi tou, gen bagay kidnaping nan. De semèn de sa, m t ap fè yon devwa pou lekòl mwen ki te, m te pale de sa. M t ap pale de human trafficking and stuff. Sa a fèt tout tan bò isi. Yo pa pale de li anpil, men l fèt tout tan. M t ap gade nan news, m te wè gen yon mesye ki. On timoun, timoun nan ap janbe lari a, epi li annik kanpe venn ni, li pran ti pitit la, li mete nan venn ni epi lal avè li ale nan lari konsa granm maten. Ki jan nou panse ke nou menm nou ka edike pèp nou an plis? Lè m di pèp nou an, la moun ki pi aje yo, tankou manman m, papa m, matant mwen ki lakay, ki jan nou ka edike yo plis pou yo, pou nou ouvri mantalite yo? pou yo konnen kisa k deyò an kijan pou yo paske m konnen ayisyen pa tèlman renmen chanjman i know that because i am Haitian so i know ok so kijan nou menm nou gen dwa ouvri lespri yo pou nou ka fè yo pi alèz oubyen aksepte lòt bagay kap pase pou yo pa jis mete. devèn nan sou nou nou nou konsa.
Oh pou yo pa metel nan tèt yo tou. Exactement.
Paske lè yo tande spesyalman moun ki yon ti jan aje yo, lè yo tande bagay sa, yo antre exactement nan brenn yo, epi e sak vin koz ou tande moun nan fè dementia, ou tandel fè alzheimer, se tout bagay sa yo, but si yo jwenn yon moun. Kap pale avèk yo. Ki fè yo konnen. Enben se pou sa nou la medam. Yes se pou sa nou la. Se pa nou menm sèlman gen anpil lòt moun kap you know ki fè menm travay lan ansanm avè nou. Se pa ezite. Bagay ke moun an ti jan pè pale sou yo lage yo sou tab. Lage yo sou tab la. So fè dyalòg avèk sa, pataje dè zide e la m kwè ke anpil moun ki chita lakay ki paka gade chanèl 7 or 25 because akoz de langaj lan. Yap branche nan. Yap benefisye. Epi yap branche nan Teddy One.
Ekout medam nap pale de twenty twenty yes sak bon sak pa bon sa e yonn nan bagay ki pi bon paske la nap byen derape medam so ou menm ki ta renmen sipòte nou ou ta renmen aplodi ansanm avè nou kontakte nou epi se achte mug ou achte t-shirt ou bezwen chapo nou genyen nou bezwen plume nou genyen ou bezwen yon kado tou. Si ke ou gon aniversè e tou sa kap vini ou ta renmen jis sipòte nou epi bay li kòm on gift. Yep.
Off limits, that's it, nou pa gen limit.
Nou la pou kominote an, nou la pou nou pran des enfòmasyon, pou nou mete l sou tab, pou nou antre anndan lakay, nou menm tou pou nou aprann de lòt, paske nou se 3 dam ki chita la, nou chak gen vi pa nou, nou chak gen yon bagay nou ka bay e pran. Wi. So sa m panse sa se yon gwo, yon gwo sipò ke li ye. Ankò yn fwa wap swiv off limits non pa m se Darlene sa son nouvo ane ane 2021 I am so happy you guys so happy m tèlman t anvi wè nou m pa konn anfen kijan m ta fè nou konnen ke 2021 an tèlman pote anpil bèl bagay pou off limits e m panse ke nou pare nou pare pou nou pataje tout bon bagay yo nèt. Bon nou kontan wè w tou Darlene anvan nou kontinye nap pran yon break epi nap retounen.
Wap gade BCN, Boston Caribbean Network.
Mèsi bokou paske nou te rete branche, nou retounen kounye a pou n vin kontinye avèk Off Limits! Bon medam, Sa nou panse? Nou pase, nou pale de tout sa k te pase 2020 an, ki yon ti jan te fè nou mal, bagay sa yo, but gen bon bagay ki te fèt tou. Yes.
Sa w panse, Bertine?
Nan bon bagay yo, son sèl bon bagay m ka, bon, m pa konn pou nou, men son sèl bagay m wè, nou gen yon nouvo prezidan, sa a son bon bagay pou mwen. Men apre sa, pou lòt, m pa, nou pa t vrèman gen anpil bon. Men sa a se yon bon bagay. Nou gen yon nouvo prezidan e nou gen yon nouvo e premye minis la tou ki se ki se yon nwa e ki se yon fi tou. Premye fwa sa fèt nan Yes, listwa premye fwa, amerikèn.
yeah. Sa Ok. sa a se yon bon nouvèl. Ok, mwen pou m ka sipòte avèk sa w di an, m panse meyè fason pou nou kòmanse yon nouvo ane se Chanje prezidan. Chanje prezidan. Yeah. So don, sa se pa politik, but se off limits. So we can talk about anything. Yes. Especially jan ke Nou mwen off santi limits.
m, jan nou santi nou.
Yes.
So m panse sa se te yonn nan pi bon bagay, meyè fason ke nou ka kòmanse yon nouvo ane. Se 2021, m, m, kòm yo toujou di, nou konn sa ki prale, nou pa konn sa k ap pote. Men m te gentan pran sa m te pran pou 4 heures. Nou gen nou pwèl pèche la. So mwen bezwen yon lòt gou. Right? Pou n konnen ki sa k ap tounen. Ekzakteman.
Paske m panse si ke nou antre avèk espri nou ti jan ouvè e pi nou give em a chance, m panse li ka fè yon ti jan bokou pli mye ke sa nou te pran pou 4 an k sot pase an. Pa vre? Nou gentan wè sa k te pase nan Katar. Biden is the new president now. So m panse anpil zye sou li. M panse l ap fè anpil, anpil, anpil efò pou li fè bagay yon ti jan bokou diferan ke sa nou te jwenn four years ago. Well, sa ke m kapab di, Bertine Destas avèk Kamala Harris, se yon bagay America t ap tann lontan.

Or prezidan. Men yo pa, epi m pa pale de nwa non. E pa de nwa non m ap pale. 250 an ke yo tap tann, yo tap, yo te bezwen pou te genyen, yo tap fight. Yo fight anpil pou te genyen, pat yo pat janm kapab genyen. So, ok. Pwoblèm ki vin gen kounye a.
Why do you think that was?
Because yo pat janm, yo toujou di ke yo poko ready. Americans not ready. Why? I don't know.
Akoz moun ki sou pouvwa yo.

Se pou nou priye pou Biden. Yes.
Mwen fè sa, mwen fè sa, m priye pou li spesyalman pou li menm avèk Kamala because m ta renmen pou gouvèneman yo an pwodui. Men sa m wè k ap fèt la a kounye a, gen anpil bagay k ap pale, ok, gen anpil bagay k ap pale men kounye a pou Jeneral Henri Christophe sa di w 20 janvye l pa t kite yo palè a. Sa vle di ke li gen anpil, li gen anpil bagay l ap fè la a. Gade sa k sot pase la nan semèn nan la a. Ok fò nou konnen bagay ki te pale cyber nou pa tande koze sa yon ti bagay ki te pase la an America. Like what? Sa ki sa l bay la?
Li te cyber ki sa? Yon atak. Men kiyès moun ki dèyè l se Russia ki dèyè l. Oh wow, Mark I didn't know Pompeo that. Mark Mwen pa tande Pompeo sa, di non.
ke ehe li nan TV.
Mark Pompeo kanpe l di ke ki moun ki dèyè li se Russia. Kisa w konnen prezidan nou an di? Se China.
What's with him with China? Ok.
Li pa renmen yo. Is it because li konsa avèk ou? Mwen kwè se li menm ki responsab li wi. Sekirite yo li di ke se se yo la Russie, li di non se China. Sa vle di ke guys, an nou priye, se pou nou priye pou gouvènman Biden nan, pou Bondye ba l fòs, paske se yon moun ki konn priye tou, ok? Li konn priye tou, but an nou mande Bondye pou Bondye ba l fòs avèk kouraj, anpil sekirite, pou l wè kisa l kapab fè. An nou priye tou mezanmi si nou genyen moun, m ta bliye di nou sa, si nou gen moun ki Georgia, di yo al vote. Paske si nou pèdi 2 senatè sa Georgia, pye Biden ap mare konsa. An nou ede Biden, rele moun nou, menm m rele anpil moun Georgia, m konnen, pou y al vote. So we all need prayers, all of us, paske mwen menm mwen gen 3 pitit fi m ap leve, 3 black. Ok black life matters you guys Yeah, so exactement, mwen menm mwen menm kòm yon fanm nwa laj it does it doesn't matter how old you are Mhm. paske mwen menm moun nwa ti jan gon ti krent nan mwen menm lè map pran lari lèm bal nan market lèm whatever paske I feel like they might attack me because I'm black Exactement. you understand Mhm. paske la a son lòt on lòt um war on lòt batay on lòt you know so we really have to be aware Yes. of what's going on. So 2021 is new, it would never be 2020. Exactly.
Do you understand what I said? Only one 2020.
Only one. 2020 an fin pase, 2021. Chak ane ki pase, li antre avèk yon lòt nouvo ane, li mete sou li.
Sa vle di nou menm kap tan, oh 2021,

Gen kalite soup joumou map gade sou televizyon la. Oh! Yo ble. Yo parèt tankou tchaka.
Yo parèt tankou soup joumou ki ble, ki purple. Oh man! Yo parèt tankou spaghetti.
Yo parèt tankou pumpkin pie.
Yep. What's going on? I don't know. Tande. Ou konnen, ou konnen te gen yon resèt m te wè sou entènèt kote yon gwo chèf ki te mete yon yon resèt pou soup joumou Soup epi se labouyi li te mete? Yeah! Gen anpil moun ki renmen. Se labouyi. Li mete labouyi men sa se pa soup joumou cheri. E pa soup joumou.
Ah yo lage dèyè l. Nan. Yo lage dèyè l li oblije Bon, m ta retire e fè koreksyon.
Yè m te wè yon videyo sou Instagram tou wi, men m pa kwè moun nan te ayisyen non, li fè yon soup epi li te mete swa e li te mete um Pumpkin soup?
Non non non li te mete yon bann ti bagay ladan l men li pa t mete tankou e Li te met vèmisèl tout ti bagay sa nou li pa t mete anyen ladan l but li te mete nuts li te just mete nuts ladan l epi gon mis gon ayisyen ki t ap pale l mal ayisyen an di Kisa koze sa di mezanmi fi gad fè sa
papa sa derespektan.
Sa ta sipoze fè nou wè nou menm kòm ayisyen respekte kilti nou ok e pa janm bliye kote nou soti paske lòt nasyon toujou ap anbrase sa nou menm nou mete de kote. E sesi di gen anpil gen anpil moun ki renmen manje ayisyen. Anpil anpil lòt nasyon Kwizin ayisyèn nan yo renmen manje ayisyèn. Se yonn nan kwizin vrèman vre ki vrèman gou.
Ebyen se sak fè tou jodi a
Bay li paske nou pare
So ou menm kap gade emisyon an wap swiv Off Limits avèk 3 meye dam ki chita la kap dyaloge e diskite nap aprann de ou e nou vle pou aprann nan nou ok.

Welcome back everyone sou fèt branche pa bliye wap swiv off limits yon show ki ap kapòt ran nan lakay ou kap pote dezenfòmasyon pou aprann e edike ou menm kap gade emisyon sa nouvo ane an kòmanse e meyè fason pou nou ka fèl se avèk tradisyon peyi nou. Special envite nou jounen jodi an is the one and only chef Sanders Boston an nou gade ti video sa pou nou aprann konnen plis de li.
Ladies and gentlemen, welcome! Non pa m se chèf Sanders Bosson e s on plezi pou mwen pou m vin prezante nou Soup Joumou. Kisa ki Soup Joumou? Soup Joumou s on soup ke Ayisyen bwè tradisyonèlman chak premye janvye. Men sa pa vle di pou otan nou pa bwè l chak dimanch. Mwen pèsonèlman m bwè l chak dimanch. Kote istwa soup joumou an soti? Ebyen soup joumou se yon soup ke lan tan esklavaj ke mèt esklav yo yo menm yo te konn bwè anndan lakay yo. Ebyen lè Ayisyen yo pran de delivrans yo ou de fridòm ou byen endepandans li premye janvye 1804 yo deside pou yo fè soup joumou an pou yo bwè. E jounen jodi a li tou rantre lan tradisyon nou, nou bwè l chak premye janvye.

Ti bagay ayisyen an, nou konn ti gou ayisyen an kòman l ekstra donk n ap jwenn li nan nave a ak tout seleri a. Answit n ap bezwen parsley, n ap bezwen beef stock. Beef stock ou ka itilize nenpòt ki brenn, konsa tou w ka fè pwòp beef stock lakay ou. Mwen menm pèsonèlman m itilize pwòp pa m, men jodi a la a fò m ta fè yon videyo m eksplike nou kòman nou fè l, n ap fè sa pi devan. Lòt bagay n ap gen bezwen ankò, n ap bezwen bè. E pou sizonnen li, nap bezwen salt and pepper, sèl avèk black pepper. Gen moun ki itilize magi, gen moun ki pa itilize magi. Sa depan de kiyès kap fè manje a. Gen moun ki paka viv san li e gen moun pou sante yo, yo rete lwen li. Nou pa kont pèsòn non. Konsa tou ti pake sa tou, m itilize li pou bay vyann nan gou e koulè tou dèfwa. Men li trè trè bon pou itilize li. Pati ki pi enpòtan nan soup la se vyann nan. Paske se vyann nan ki pral bay soup la tout gou ke lap genyen an. Pi devan map montre nou poukisa. E la a nou genyen nan bòl sa a, nou genyen 3 kalite bèf. Nou genyen pye bèf, nou genyen kou bèf e nou genyen vyann nan menm. An anglè nou ka rele l beef beef feet, beef bone neck or beef stew the chunks one. Yo koupe yo an dice or big chunk meat. Sa ou ka jwenn yo nan makèt la tou deja package. W ap bezwen apeprè yon pound nan chak kalite sa yo. E dènye bagay n ap vin la pou nou montre w se pasta. Mwen itilize rigatoni pasta. Poukisa m renmen kalite a? E li rete fèm tou nan soup la, so w pap pèdi li. Lòt bagay nou itilize, n ap itilize angel hair pasta. Gen moun ki itilize vèmisèl ki pa deranje, men mwen m renmen kalite angel hair la. Nou pral mete tout bagay sa yo ansanm pi devan pou nou montre w kijan nou pral fè soup joumou a. Nou pral koupe, lave, n ap tounen rejwenn kounye a. So joumou an, nou lave l, nou klin li, nou retire po a, Kounye a n ap al koupe yo pou nou kapab mete yo nan dlo. Dlo w ap koupe joumou an, li pa oblije cho, li kapab yon dlo frèt. Donk, m toujou konseye moun lè w ap itilize, lè w ap kwit swa potatoes oubyen squash, ou itilize, ou kòmanse yo avèk dlo frèt olye de dlo cho, li trè enpòtan. Nivo dlo a, se nivo sa ke ou menm ou pral itilize paske se dlo sa nou pran pou nou kapab blende joumou an. Donk kontwole dlo nap mete valè a, make sure ke dlo a kouvri e squash lan jis poul kapab kuit. Kawòt yo, n'ape retire po yo epi nou koupe'l. Pandan n'ap fè sa m'ap ba nou ti blag. Nan culinary school, se bagay m'pi pa renmen se koupe kawòt. Paske knife skills ou, lè w'ap train li, se avèk kawòt oubyen potato. But ou plis itilize kawòt. Donk m'pase anpil tan nan koupe kawòt nan culinary school. Jounen jodi a depi ou di kawòt.

storage ou potato ou byen pòm de tè fòk ou metel kote ki fè nwa e avèk tanperati imid donk sa vle di ou pa sipoze kite li nan limyè depi ou kitel nan limyè lap gen ti pati vè sa yo donk lè nap kale yo make sure ke nou retire tout pou nou pa sèvi yo paske twòp kapab rann moun malad. Chou a trè enpòtan lè w ap lave li make sure ke ou ouvè pou t anndan li gen moun ki pral di poukisa w fè sa m renmen lave li pou m wè tout anndan li si gen salte anndan li e gen ti tè m kapab retire yo e itilize menm bagay pou seleri a make sure ke nou lave chak grenn paske yo genyen ti salte anndan yo. Wè, sa vle di w oblije lave piton djè yo, trèzenpòtan. Lè w fin lave seleri a, li pwòp, ou koupe l. Pa koupe. Nave a, se li menm ki pral ba l tout ti gou kreyòl n ap chèche a. La nou fin koupe l, jan nou wè a, nou wè dimansyon yo. Kawòt yo koupe an rondèl. La nou gen seleri a, nou gen chou a, epi nou gen nave a. Nave a ou ka koupe yo. nan nenpòt dimansyon ke w vle. Mwen m renmen pou m idantifye chak grenn engredyan ki nan soup la. Donk n ap kite l konsa. So, dezyèm bagay nou pral fè, se nou pral, yo rele sa browning the meat. Nou pral fè mit lan vin yon ti jan brown. And epis sa ke nou wè nan vyann nan la, m renmen sizonnen vyann mwen depi lavèy. Lè vyann nan sizonnen depi lavèy, tout asezonman an rantre nan vyann nan. Chak fwa yon moun mòde vyann nan, moun nan pran gou asezonman an. M ap itilize yon pressure cooker pou m fè li. Pou ki rezon m itilize l? Se paske se vyann. Se se dlo vyann nan ki pral bay soup mwen an tout gou kem bezwen an. Donk sa vle di m bezwen ju nan vyann nan. M pa vle vyann nan dry, m pa vle pou l ap seche. M bezwen tout jous vyann nan. E pressure cooker a, si w genyen yon bon jous ke w fè avèk beef stock la, l ap kenbe tout jous la e nou kapab itilize l pou nou kapab bay soup la tout asezonman ke nou bezwen an. Se koulè sa a ke nap chèche. Nou pa bezwen li vin twò dark paske mit la pral pran koulè l pou kont li, men nou just bezwen voye yon ti koulè. E sekrè a, se ke se rezidu, se rès sa k pral kole nan bonm nan ke nou pral itilize pou nou bay sòs nou pral fè sou vyann nan kuit la. Se tout flavor ke nap chèche a. Lèm di nou brown li mit lan, men sa m di nou. Nou wè vyann nan chanje koulè? Ou pa bezwen bay vyann nan gwo koulè. Men pati k pi bon an. Se la tout saveur a, tout flavor vyann nan, se la al chita nan ti kraze sa a. Sa nap fè? Nap ajoute beef stock la ladann.

Tout flavor soup la se la li pral chita donk si w goute l ou wè l merite yon ti sèl oubyen l merite yon ti magi oubyen yon ti sazon degaje w mete l pa chay dayè nan culinary school premye bagay yo di w se pa pè goute chak moun gen palèt pa yo gen moun ki manje anpil sèl gen moun ki pa manje sèl ditou gen moun ki manje sèl ki nan mitan ant mwens e plis sa vle di li depann de kiyès kap fè l mwen menm M renmen lè manje a gou. Kounya la nap nou wè li sou saute kounya nou pral metel sou air pressure nap voye sou keep on epi na pral ajoute nap kenso li epi na pral ajoute vyann nan ladan. Vyann nan ki preske ki preske bon la. La nou ale nan pressure. Nap chwazi bèf la paske se bèf nap fè. E nap itilize nou gen opsyon 30 minit. E mwen menm mwen renmen lèm ba nou 30 a 45 minit. Men jodi a la nap mete la 35. An fèl 40 minutes. Nou bal 40 minutes ok. Tanperati a deja set up pou li. Sa nap fè, nou just pèse sa epi nou kitel lap kwit pou kont li. Vyann mwen preske bon la. Vyann mwen bon menm. En vwala. This is yummy. So vyann nan byen kwit epil gen bon jan ju. Ou sa e ju mtap pale a? Gen plizyè fason nou ka tcheke dan nès e squash la. Nou ka gade l, nou ka itilize yon fòk pou nou pike l, nou ka menm fouti goute pou si nou vle. An n al gade. Kòm nou wè la, fouchèt la antre byen izi ladan l. Ou wè je joumou an e la? Joumou m pare. Nou pral blende li. Joumou an ap tann yon ti jan frèt. Avan nou blende li. Paske nou pa ta renmen pou nou kraze bèl ti blende nèf la. Nou pran menm ju sa a la, nou ajoute li la. Nap pase l nan paswa a kanmèm. Men kòman joumou an sanble lè nou fin blende l. Nou wè teksti a? Se sa a map chèche. Mayi men lè joumou an twò dlo lèl tankou mdazo se dlo k soti nan wobinè fòk li gen texture fòk li kole nan kiyè a jel kole nan do kiyè a se texture sa nap chèche sa se soup la lè se joumou an ki kòmanse bouyi la nou wèm poko mete anyen ladanl se jis dlo joumou an kap bouyi la. Janm te di nou an, mwen ajoute pye bèf la nan soup la. Kounya, mwen ajoute vegetable yo nan soup la paske soup la kòmanse bouyi. M pa vle pou chou m gen tan twò kraze. Ou konprann? Kawòt mwen twò kraze. M vle pou tout bagay rete inifòm epi m ka prezante yo nan fen bòl la. Donk se sa k fè m tann soup lan yon ti jan kòmanse bouyi m pa mete l fèmen gègòt pou m pa pèdi. size yo. Egredyan sa yo, pòm de tè la avèk pasta a, nou pa konn wè gen defwa gen moun ki poste yon foto yon soup joumou epi tankou se yon labouri li ye, enben se engredyan sa yo ki koz yo. Lè nou mete engredyan sa yo bonè nan soup la, Li fè soup la vin pwès. Li absòbe tout ju soup la. Donk ou pa gen, ou pa enjoy jus, the gravy from the soup. So, mwen sa m fè mwen menm, mwen bouyi yo apa, epi mwen mete yo aprè oubyen lè lè soup la prèske fini, se lè sa m ajoute l ladann. Jan m te di nou talè a, pasta a avèk pòmdetè la. M mete yo bouyi apa pou m ajoute yo later on. La nou gen rigatoni an, nou gen angel hair la avèk pòm de tè la. Men final product la. Ou wè w ka wè pasta a byen ladan li. Vyann bèf la ki la, li pa kraze. Ou kapab idantifye chak grenn bagay nan soup la. Se konsa mwen menm. E wi, medam e mesye, sa a se final product la. Se konsa mwen menm mwen bwè soup mwen. Mwen vle pou m idantifye chak grenn bagay ki nan soup la nan bòl mwen. M pa vle pèdi anyen. Aprè long jounen sa a, ann al bwè soup. Non pa m se chèf Sanders Boston. Orevwa.
Welcome back welcome back everyone apre nou fin gade bèl prezantasyon sa ke nou tap gade talè an nou wè kijan soup joumou an prepare kijan li santi bon lè gran kijan nou pral goute l nan bouch pa nou paske se konsa nou toujou fèl pou nou kòmanse yon nouvo ane nan peyi nou nou paka fèl lòt fason. So ankò yn fwa an nou di on big welcome to the one and only chef Senders Bossard. Korona l ye. Korona. On dwa s'adapte, on dwa viv avèk, se pa konsa korona ye. Yep, nou fè yon tout ane 2020, 2021 nan rekòmanse ankò. So. Bonswa tout moun.
Sèn Rose bonswa. Son plezi pou mwen pou m la nan Off Limit e m gen apeprè 5 a 6 an depi m pa pran, m pa devan kamera.
Yon ti je chay e son plezi mwen mwen avèk fanmi m, kouzin mwen, manman m, Fabienne Colas. Bon non l se pa Fabienne men mwen ki rele l konsa. Non ou paka chay pou bèl imaj sa nou sot gade an la there's no way. Bon travay. Nou nan biznis sa kèk jou. Bon si nou kitem pale map pale net.
Konbyen ane ou gen depi ke ou son chef, sa ki enspire ou pou se sa ou menm ou te chwazi pou te fè? Nou konnen m sou plizyè chapo e deja mwen fè mwen fè radyo, mwen fè televizyon e mwen fè bal, mwen òganizatè de sware, m fè makketing pou djaz etc. Men nou pa janm wè m sou Fasèt manje a. E mwen gen 14 zan nan biznis manje.
Li soti de manman m, e manman m ki se yon bwasez, paske m pa ka gen tit pou manman m. E manman m, depi m leve, manman m fè tout biznis ki gen sou latè nèt pou l ba nou manje. Donk, e youn nan yo se te fè manje, gen restoran e bay anpil moun manje. E se t on plezi pou m toujou chita map gade manm ki nan nenpòt 6 gwo chodyè manje kap fè manje. Èske w ka fè tout chodyè manje sa yo? Wi, li modènize paske kounya avèk le tan gen anpil chanjman ki fèt nan fason moun fè manje eksetera. Donk gen anpil chanjman, ya, m ka fè l avèk chanjman kounya men lontan jan manman m te konn fè l la definitivman non. Men èske se li menm ki montre w fè manje a? E
li pa mete m chita pou l aprann mwen, but mwen swiv li. E lè m fè l pou l manje l sezi.
Eske paw lan pi gou ke sa l te panse? Non, jamè, jamè.
Gon touch
manman m gen se sèl li t gen. E premye manje m fè se yon diri blan avèk sòs hotdog. Nou ka sezi sa. Avèk zo yo, bay. Wi, e nou te Florida, yo fèmen m nan yon kay. Ah mwen grangou mwen piti m pa gen manje m just fon diri blan sòs hotdog e se te kay sèm mwen te ye mari sèm nan di bon ti fò la pi bon pase w epi depi lè sa chak dimanch mwen fè manje li pou mwen mwen devan kòmè sè la kòman m kòmanse nan biznis la m fè janm di w la depi tantou 14 an 14 15 an e m kòmanse menm jan ak tout moun as a dish washer. E se la w kòmanse nan kizin, se kòd dantè a sa, la majè pati di tan. Ansuit, mwen monte gradyèlman, m chanje, m chanje, m chanje, pwomosyon, pwomosyon, jiskaske m rive yon catering manager. And then, de catering manager, m fè hospitality associate, epi m reyalize ke ok, m gen skills, m konn domèn nan, why not? So m al lekòl pou sa, and then.

Lavi m ap chanje, ou gen pou ou pa wèm depi nan 3 ou 4 an nan biznis e fè bal eksetera and m deside kòmsi pran rekil e fokis sou tèt mwen e nan rekil fokis sou tèt mwen an li te vin kòmsi ap chanje de abitid lakay mwen paske imajine w vire tounen w nan bal ou nan sesi w nan sela kounye a ou pa gen anyen w ap fè donk ou vin gen yon pakèt tan nan men w donk m di ok bon m fokis sou fè manje eksetera. epi m pran pye Bondye tou de la etè Très bien.
e lèm pran pye Bondye m m chita I I saw that I wanted to touch base on that because um nap rete sou cuisine nan men nou paka meprize yon bon bagay ok m ta mwen menm pèsonèlman m ta renmen tankou poum felisitew paske mwen konnen w pou dè zane dayè nou pa etranje ok you know you my cousin rayè moun la ki etranje sou plato sa exactement so chemen sa ou te pran kijan ou te ka pandan wap pale avè nou bon mwen menm personèlman koman ou te ka motive m pou m ta swiv that foot step
you have to get the call motive a se youn but son bagay ki anndan w ki pou reveye tankou son limyè yon switch yo limen manman m te konn mennen m legliz yon epòk m jis kite legliz m al fè afè pa m but yon bon lè Jackson Chéry ba yon ti kout Jackson Chéry Bridging the Gap yo vin Boston and then m ap ede yo avèk yon gig ke yo te gen epi pandan m nan sal la epi chante etc aprè sa yo te gen yon konsè gospel.

M leve maten, m priye 3 fwa jodi sa. Men w santi lè sa l te diferan. E tankou prezans Bondye te nan sal la aprè l ap pase epi l tou kenbe menm. Se li sèlman m wè. And then I felt it. Epi aprè sa m tounen lakay mwen epi m di ok so kisa k ap fèt la. Donk chanjman k pral fèt. Se yon process ki. Li pa fasil. Ou leve jodi a epi w fè l konsa. Non. It's a process, it's a long process. Gen bagay. Se gradyèlman m retire yo nan lavi m pandan twa katrè sa yo ke m di w m soti nan biznis lan. E, donk, m ap aprann konn tèt mwen, m ap apwoche pi pre Bondye. Pandan m ap konn tèt mwen, m ap apwoche pi pre Bondye. And then, and then all of a sudden, I was just. Epi just like that ou pote yon bòl soup pou nou. Bèl soup, bèl soup.
Yeah, yeah.

Gen moun kap fè soup, yo mete tout engredyan yo, an pòm de tè, chou, kawòt, ansanm bouyi nan soup la. Oh, la pil pap. An reyalite, non sèlman la pap, ou pap wè ni kawòt, gade. Look at this one. You can tell each and every, ok.
Sa se kawòt la, ou ka konprann macaroni sa m konnen li vrèman dur. Ou ka konprann ou mete l nan yon soup epi li ba w figi sa a. Then, then gade pòm de tè w la. Ekri. Oh, oh, oh, se ta Men ki sa ki, men ki sa ki enterese m. E, ekout medam, an nou pa fè selfish. Men ki sa ki enterese m, nou pap fè selfish. Wi. On moun ki ta renmen kontakte w.
I know it! Tande, paske men menm, m renmen bay. Yes, yes. Ou pa la. Ki jan pou on moun ta fè kontakte w dirèkteman pou like do catering for them? Pou nenpòt okazyon. M, bon, m, m ap fè sa depi kèk tan la, gen moun ki rele m pou private function, yo di yo madanm avèk mesye ki ap selebre on. Wi frèm yo fè sa anpil sè dènye tan e nan kay moun yo sitou nan peryòd covid lan la moun yo pa gen opòtinite pou yo sòti etc donk mwen fè sa anpil m fè private chef lakay ou e m fè catering nan potel ba ou tou so it's up to you ou vle anbyans an anba lakay ou oh my god the phone number please 603 603 216 46 21 603

Nan lekòl yo di w sa, lè w ap fè manje, yo pa gen menm texture, yo pa gen menm tan pou yo kuit, sa vle di fòk konn lè yo kuit, fòk konn lè diferans yo, and then aprè sa ou ka mixe yo ansanm, so ou pa ka just pran tout bagay ou just mete nan yon pat, and la ou jan w di an la fon konsonmen yon bon labouyi nan mouda w tou. Ti nurse, tout bon bagay ki kòmanse fò gen yon finisman, mwen menm Bon I like having you here bon m telman kontan to go off camera with my soeur Mwen di w mèsi paske ou te dakò pou te vin la ou kòmanse nouvo ane ansanm avè nou 2021 nan medam li byen kòmanse pou mwen Byen kòmanse E se pa pou mwen sèlman pou sa tou Oh by the way Kote mwen vle bon e wal vle By the way Gen moun kap fè diet ou konnen premye janvye moun ki pran rezolisyon

And then chak semèn nou te fè 2 drop off epi ou manje. Ok, that's it. Ou menm ki fè manje a?
Yeah. Exactement.
On ti touch nan sa w di an, pandan covid lan anpil gym te fèmen, tout gym te fèmen, I did a plan for 6 weeks, a boot camp. Moun di yo, Darlene kòman w fè w rete konsa? Li pa fasil. Ok, so a de bout gen fòs sekswèl. Nou menm ki gen moun ki aje ki lakay, ki fè suk, ki fè tansyon, kap manje manje yo pa sipoze manje, kap pran pwa paske covid lan bay pwa lan chita lakay, tanpri souple map sipliye ou menm kap gad emisyon an kontakte chèf Sanders pou fè yon meal plan kap gou lan bouch, kap limite lan grès, kap limite lan sèl, epi wap kòmanse paske ou wè si ke vant lan kase, ou manje plis fèy, legum,

Wap gade BCN, Boston Caribbean Network.
Mezanmi mèsi tout moun paske nou te rete branche e jan nou tap gade la nou te gon chèf avèk nou nou te gon envite li te pote soup pou nou e Se byen domaj nou pat ka goutel men mwen m sot bwè li li te vrèman bon mezanmi make sure nou nou kontakte chèf la pou l ka ede nou avèk plan nou apre sa medam e.
Sa nou kapab di Betty bon ane pitit! Egzakteman kisa n ka di kisa n ka kite pou moun yo.
Sa map kite pou moun yo se toujou branche Off Limits Chanel televizyon tout bagay kap antre nan lakay ou non pam se Darlene nou gen Manmi Jo e nou gen Bertine ansanm avèk nou so nap toujou pote des enfòmasyon nouvo ane an mezanmi fèt kòmanse so donk get ready. Pran prekosyon avèk kowona. Sante. Kowona a la toujou.
Li poko fin ale. Nou chanje ale, li poko ale. Kowona a kanpe la.
Lave men nou. Hand sanitizer. Mete mas nan figi nou. Lè nou al fè gaz, mete gan nan men nou. Pran anpil de prekosyon. Bòn ane, bòn ane, bòn ane, bòn ane.
A la pwochèn guys.